Medams mesye ankò yon lòt fwa lapolis avèk plizyè cha blende tak fòs yo egzakteman anvayi bandi kokorat san ras yo o nivo lakwa peris anpil kout bal tire e kadav bandi fè migan fwa sa nou kapab egzakteman di yo se fini pou chèf gang Bendji anba kout bal lapolis tout detay ak bon jan enfòmasyon nan videyo sa olye ke se nou menm kap diw avan tou siw fèk tonbe sou platfòm nan pa neglije abòne like pataje se meyè fason ke nou kapab edem sipòte travay sa patajel pou plizyè moun kapab jwenn chans tonbe sou nouvèl videyo defòmasyon sa yon fason pou videyo sa a li kapab egzakteman avanse vè lavan. Antouka, lapolis lanse gwo kokenn chenn operasyon nan tout depatman Latibonit peyi a e nou kapab di w utag deja fè pye sòl onivo Savyen kidonk plizyè bandi gran grif deja tonbe anba kout bal lapolis sa montre aklè ke pou tout bon ke lapolis genyen bon jan detèminasyon ak motivasyon pou ke yo kapab rekipere Lakwa Peris avèk Savyen ki se egzakteman yon tèritwa pèdi sa fè kèk tan nan depatman Latibonit peyi a. Antouka, bagay yo anpil e nou tout nou ankò konnen trè byen depi kilè ke zak ensekirite ap vale teren nan peyi Dayiti, ebyen zak sa nou kapab di ou li egzakteman ap vale teren, ebyen se depi apre egzakteman asasina ansyen prezidan Jovenel Moise, ebyen se depi lè sa ke zak ensekirite ap vale teren nan peyi Dayiti, ebyen fwa sa fòs lòd yo deside fòk genyen yon desizyon final e nou tout nou ankò konnen trè byen Kiyès ki egzakteman mete peyi Dayiti nan eta sa ke l ye jounen jodi a ki fin fè l gangle? Ebyen nou kapab di w se yon dal oligak kowonpi, se yon dal gang a kravat, se yon dal gang a sapat, se yon dal boujwa kowonpi ki egzakteman pwan plezi yo nan arme jèn gason e yon fason pou ke yo kapab manipile popilasyon an, ebyen yo menm yo pwan pòz yo nan avantaj popilasyon ebyen pou otan epi se yo menm kap piye popilasyon anba anba ebyen yap arme jèn gason yon fason pou ensekirite sa kapab kontinye vale teren e yon fason pou eleksyon pa òganize e pou ki yo kapab jwenn chans manipile pèp ayisyen antouka bagay yo anpil e nou tout nou ankò konnen kijan sistèm politik nan peyi dayiti ye ebyen se yon politik ki ankò tèt chaje e se yon politik ki nètman difisil pou konprann si tout fwa nou chache konprann. Sa ka ankò bay gwo pwoblèm paske Ayiti sa a s on peyi fenomèn. Lè ou pran yon nèg tankou André Michel ki te fè konnen ke pwoblèm peyi sa a se Jovenel Moïse, li te menm deklare imedyatman ke Jovenel kite pouvwa a pou 1, pou 2 peyi a ap chanje. Ebyen nou kapab di w sa fè kèk tan ke nèg sa yo te fè tout sa k depann de yo, yo te rive e kontribye enèji yo ak sa ke yo te genyen, yo te rive pataje kòb yo ak yon dal mèsenè nan peyi Kolonbi pou te kapab vin derasinen e demantle karaktè prezidan an nan chanm lakay li poutèt kisa, poutèt li tap konstri wout, poutèt li tap etabli elektrisite, poutèt li tap goumen pou ke nou te kapab genyen yon lòt Ayiti poutèt li te deklare ke peyi sa a li pa gen dwa dous pou yon gwoup moun sèlman men peyi a li menm li egzakteman dwe dous pou tout moun ebyen me rezilta ki tonbe jounen jodi a depi apre egzakteman asasina Jovenel lè ou pran dan lè ka 9 prezidan pase olye ke gen yon chanjman ki fèt Nou kapab remake tout kat kwen peyi a se gangle l ap gangle plis, yon dal oligak kowonpi pran plezi nan arme jèn gason pou ke yo kapab rann pa janm genyen sekirite nan peyi a e pou ke eleksyon pa janm òganize pou ke yo kapab fè sa yo vle. Antouka, yon lè kanmenm sa gen pou l fini. Antouka. Bagay yo anpil jou peyi sa gen jistis gen anpil nèg ki pral anba kòd kèlkeswa l te gang a kravat kèlkeswa l te gang a sapat le jou ta gen jistis nan peyi sa tout pral anba kòd sitou André Michel antouka bagay yo anpil ebyen nou pral ankò fè w viv kijan lapolis rive anvayi bandi kokorat san ras yo o nivo lakwa peris e nan moman nou pwal fèw dekoure e remake kijan kadav bandi fè migan e kijan san bandi tounen larivyè nan bò rigòl yo e kijan se chyen kap manje kadav bandi e se vrèman tris lè wap gade yon seri de jèn fi ak jèn gason ki te kapab itil peyi sa a ebyen pwovike yo pap travay yo gen vizyon gwo lajan ebyen se youn nan rezon ki te egzakteman rann yo te ankò enfliyanse tèt yo nan gang ebyen men rezilta ki egzakteman tonbe pou yo jounen jodi a e nou tout nou ankò konnen trè byen lavi bandi pa janm dire pou lontan. Imajine w si tout fwa ou te kreye yon ti aktivite w jiska prezan moun sa yo menm yo t ap la. E se poutèt sa m ap konseye w ou menm ki se egzakteman yon ti jèn pa koute vizyon lajan pou fè nenpòt bagay pou ke repitasyon w kapab rive sal. nan sosyete a toujou fokis pou travay, toujou kreye ti aktivite w yon fason pou ke ou kapab fonksyone san traka, san difikilte olye ke pou al sal repitasyon gen yon bagay ou fè se vre ou kapab mouri men sa ap rete yon tach pou fanmi pa w. Antouka bagay yo anpil lapolis manje ak graten O nivo lakwa Pèris nan depatman Latibonit peyi a e genyen utag ki egzakteman fè pye sòl o nivo Savyen nan baz bandi Gran Grif yo e nan moman nou kapab di w anpil bandi tonbe e se fini pou Bandi Likson ak tout chèf gang Kenkenn e ankò Timepri Anba kout bal lapolis, kidonk lapolis vin 4 fwa plis mobilize apre yo egzakteman pèdi 3 polisye utag ak yon sitwayen nan kad entèvansyon ke yo tap mennen kont bandi Gran Grif yo ebyen malchans pou polisye sa yo ebyen bandi Gran Grif yo te rive tan nan pèlen pou polisye yo nan wout la ebyen polisye sa yo te egzakteman tonbe nan pyèj ebyen pandan ke yo tonbe nan pyèj ebyen bandi savyen yo te rive anvayi yo ebyen yo te rive asasinen e polisye sa yo gravman antouka bagay yo anpil fwa sa lapolis sèmante 7 fwa 77 fwa batay sa li pap kanpe toutotan ke pa egzakteman genyen yon desizyon final e genyen DG pnh la ki se egzakteman Vladimir Paraison ki sèmante 7 fwa 77 fwa batay la pap kanpe e lè deklare li pa gen kenn lapè pou ki li kapab fè ak kèlkeswa gang, kèlkeswa l te gang a sapat, kèlkeswa l te gang a kravat, Ebyen li deklare li pa gen kenn lapè pouki li kapab fè ak gang, tout lapèl se voye gang al jwenn bawon kidonk se voye gang nan peyi san chapo e genyen Mario Andresol ki se egzakteman kolonèl lame dayiti a ki deside bay tout li menm e lè deklare li pwal bay lame dayiti lòd pou kapab akonpanye lapolis yon fason pou ke yo kapab egzakteman kontribye nan stab sekirite nan tout 4 kwen peyi a. Antouka bagay yo anpil nan depatman latibonit peyi a e nou kapab diw lè ke popilasyon senmak la tande Chèf gang Bendji pran bal, yo egzakteman fete, yo egzakteman santi yo an jwa paske yo wè aklè ke pou tout bon ke yo pa lwen pou ke yo kapab jwenn yon jistis, pou ke yo kapab jwenn yon liberasyon, kidonk yo wè yo pa lontan pou ke yo kapab kontinye al bouske lavi e lapolis ap goumen la pou ke yo kapab rive rekipere lakwa Pèris nan Latibonit avèk Savye ki se egzakteman yon tèritwa pèdi sa fè kèk tan nan depatman Latibonit peyi a. Antouka, nou pral egzakteman fè w viv e remake kijan kadav bandi fè mig an e kijan se chyen k ap manje kadav bandi e kijan san bandi yo tounen larivyè nan bò rigòl yo Medam zi mesye nan moman nou kapab diw wi se konfime ke pou tout bon ke la polis komanse rann polisye itag yo jwenn jistis e yo te deja rekipere kò polisye yo ki donk yo remèt kò polisye yo ak fanmiy polisye yo yon fason pou ke yo kapab rann polisye sa yo yon dènye omaj antouka nou bay ann bat bravo pou lapolis pou inisyativ sa ke yo pran kont gang arme yo kap simen latwoublay sa fè kèk tan nan peyi dayiti antouka lapolis moutre ak fòs yo ke se yo menm ki gen taktik ke se yo menm ki genyen bon jan fòmasyon ak detèminasyon pou kapab mete dòmi nan zye gang pandan ke gang yo ap tire an fou ebyen lapolis te deja ap tire ak teknik ebyen sa vin rann yo ankò bay yon bon rezilta antouka se fini pou bandi kokorat san ras ak bandi gran grif e se fini tou pou chèf gang Bendji e se fini pou bandi Luckson ak tout chèf gang Kenkenn e ankò Timepoy. Anba kout bal lapolis medam e mesye.
Prensipal pwen kap domine aktyalite a, yè gen 4 gwo bandi enpòtan ki tonbe, nou pat gentan devlope l nan jounal la, gen 4 gwo bandi enpòtan ki tonbe pou kokorat san ras, Nou pral ba ou detay sou plas epi nou genyen majistra ke nou pral entèwoje nan kòmansman jounal lan sou operasyon yo nan Latibonit. Medam, Mesye, se majistra Lozen Mutal ki pral pale avèk nou an dirèk live sou Diaspora Inter TV sur les opérations. Medam, Mesye, Paske nou menm, nou se Diaspora Inter TV, nap chèche enfòmasyon paktou e medam mesye konsènan e operasyon yo. Lapolis mete yon nòt deyò, nou gen nòt la e nou pral ba oul, lapolis di yo kraze toulede barikad kokorat san ras te mete yo. e yo menm rive nan Rigo kote ke yo mache e sou baz Bendji nan Rigo. Epi nou pral ba ou tout detay sou nòt lapolis mete deyò, nou pral pale avèk majistra e nou pral antre anndan lakwa Peris avèk yon jounalis ki pral esplike nou nèg ki tonbe yo epi cha ki ap raboure Sa nou rele satan an ki ap raboure. Lapolis di ke yo menm yo itilize plizyè cha plis fòs inite espesyalize yo pou te kapab raboure mesye kokorat san ras yo. Gonayiv lanse yon operasyon yè aprè midi, sa nou rele rantre pa sòti an, kote ke gen siveyans mèdam mesye kap fèt. nan plizyè kwen nan vil Gonayiv pou detekte move je medam mesye ke yo estime ki kapab rantre e yè anpil kout bal te tire e yo di ke e se yon kesyon de rantre pa sòti medam mesye vous êtes dans de très bonnes mains puisque vous choisissez Diaspora Inter TV pour vous informer. Nou sòm ak 4475 abòne e pandan m pral pale a majistra a an dirèk medam mesye nap mande nou fèm pase a 5000 rapid rapid rapid paske se enkonsevab de voir ke nou gen 80 nou gen 100 8000 moun ki gade video nou e ke nou menm 8000 la pa abòne donk se inakseptab donk nou sòm a 4475 abòne pèp ayisyen si nou sipòtem vwe kap chèche bon nouvèl ban nou nouvèl santi bon. Nouvèl ki san foulay anbè abòne avèk mwen jodia la m ta renmen pou nou fèm pase a 5000 tanpri pèp ayisyen m konnen nou renmen moun kap travay pou nou nou renmen bagay ki santi bon anbè abòne sou potko abòne donk pandan moun yo pral monte. Mè wi, pandan moun yo pral monte, e premyèman nou baw nou baw e òd di jou an nan jounal lan, dabò nou pral pale a majistra a, e dezyèmman nap rantre anndan lakwa peris pou nal gade nèg ki tonbe yo, e twazyèmman nap antre gonayiv pou nou kapab gade e operasyon ki lanse la antre pa sòti nan dèyè bandi kokorat san ras yo. ok e men sa pap anpeche ke nou salye tout moun ki monte a bor Bertut bizou e sa fè lontan nou pa wè fò nou pale donk nou salye e Bertut Diejus ki gentan monte a bò epi nou salye tout moun ki fèk monte e nou espere nou gon gwo jounal nou pwal kwaze avèk tout. Tout gwo otorite yo nan Latibonit jodi a, pòt pawòl lapolis la sipoze monte la pou vin di de kwa il an è, lapolis nan Pòtoprens gentan pale, nou pral ba ou li, nou pral ba ou enfòmasyon sa yo, epi. Ok, donk nou demare, nou annou sone majistra dabò, epi pou nou kapab. Demare medam mesye Donk euh, ok Depi ou tande l reponn se majistra Vwala donk euh, nou sòm an dirèk Depi ou tande l reponn se majistra

e ki se majistra komin lestè donk nou swete tout moun anba e ki e monte live la nou salye plis ke 10000 moun anfèt ki gentan e mete yo prè pou yo k tande majistra premyè kesyon ta renmen poze majistra nuital lozen e kòman ou menm jodi an wap obsève e komin ou ki se e lestè e avèk kesyon ensekirite a kounye a. Eske ou tande m majistra?
Bon, e, nòmalman e, n ap obsève depi anpil tan, depi anfèt, mwen menm e, Jose mwen gen plis de 5 an. Di plis, mwen nan tèt li, mwen nan tèt meri Lestè. Men, jodi a la, depi apre 3, depi 2023, nèg yo jere, ap jere sitiyasyon Lestè, bandi ap jere sitiyasyon Lestè. Men, apati de yè, m panse, Nou koumanse gen yon van despwa ki di nou ke, alò sa pa siyifi ke yo jwenn yon fen avèk bagay yo non, men sa montre nou ke si gen volonte gen anpil bagay ki ka fèt. Se konsa map obsève bagay yo de lwen. Sa vle di ke wap obsève avèk yon van espwa, yon souri, paske lapolis koumanse e m ta kapab di mache sou fyèl bandi yo e anpil moun, anpil moun nan Latibonit la koumanse respire.
Wi anpil moun komanse di monchè sanble ka gen yon bagay ki fèt paske tout tan ou toujou wè bagay yo statik sa vle di pa janm gen chanjman ki fèt donk yo toujou se make pa anplas apati de semèn sa fòk mwen di w depi pli de yon semèn nèg yo mete pye yo atè yap frape. E yo pa kanpe. Yo pa kanpe tankou jan yo te konn fè nan tan pase yo. Yo te konn frape jodi epi apre sa yo kanpe. Men depi plis de yon semèn y ap frape. Yo toujou kanpe la. Petèt e sètfwasi yo genlè deside pou yo bay yon solisyon avèk pèp la. Patikilyèman moun Latibonit. Latibonit. Alò.
Ou menm antanke majistra, nou pa konnen paske yo di n ke zòn nan li pratikman entèdi a la sikilasyon e èske ou menm ou arive genyen dè done sou operasyon k ap dewoule yo?
Bon, e operasyon, sikilasyon an entèdi e se pa, se pa jodi a sikilasyon, depi plis di n semèn ke operasyon sa fèt, yo te entèdi sikilasyon, se nòmal paske. e lè gen bal kap tire bal la pa gen zye moun ap pase donk sa ka toujou rive ou viktim pandan se tan e ou pa te konsène ou viktim men nòmalman e apati de sa k vin fèt yè a e sikilasyon an pa fòseman entèdi apati apati de yè non men e tout moun pridan pa gen moun kap pran chans al pase konsa paske nèg yo lefètke yo frape ou.
Tabarnak! Nou pèdi kontak avèk majistra Lozin e nan komin nan Lestè e nou pral pale de operasyon ki fèt yè e bon m pa konnen se si ke l ap rele nou ankò medam mesye la a nou pral pale de operasyon demantle lapolis kraze Kay Bendji nan Rigo e non sèlman avèk Done avèk Cha e operasyon an li antre andedan Rigo donk kote baz fyèf e mesye sa ki rele Bendji anben li menm li ye lapolis an nou gade nòt lapolis apre n ap retounen majistra apèl la donk nou pa konn si se dichaj li dichaj.